Tchoul sistèm nan se seri de nèg menm si w tande nèg la nan pouvwa prezidan se prezidan se a nèg sa yo lap travay wi a 5 fanmi sa yo wi e nèg ki nan opozisyon se a 5 fanmi sa yo yap travay sa nèg sa yo di nan peyi a se sak pou fèt jodi a nou menm fòk nou mèt tèt nou ansanm an vrè pitit desalin an vrè pitit kapwa lamò an vrè pitit petyon pou nou goumen kont nèg sa yo. Paske ti siwo libanè sa yo sot kote yo sòti e ke yo pran tout richès yon peyi, yo kenbe l nan men yo, se yo k fè e yo e yo k defè. Jodi a map di w, prezidan an si l ta pran yon desizyon e ke e pou li ouvè magazen de leta, nèg sa yo ap voye l ale monchè. Yap rele lòt tchoul sistèm nan. Prezidan se prezidan se tchoul sistèm nan. Kounye a ann mete pèp la fè presyon sou li, li di ok map pran desizyon pou m fè pou m pou m reouvè magazen de leta. Epi, m ap pran m ap pran pozisyon m pou m pou mwen envesti nan agrikilti. M ba nou garanti, e 5 fanmi sa yo m sot di a, y ap rele lòt tyoul sistèm ki anfas yo a ki se sa nou rele opozisyon, sa nou rele sektè demokratik, e l ap rele tyoul sistèm sa ki anfas lan, l ap ba l 10 milyon dola ameriken. Nan 10 milyon dola ameriken sa yo, tyoul sistèm sa yo, yo pral pran. On 200 mil, on 300 mil dola ameriken, yo voye anndan geto yo. Yo separe l epi yo fè nou pete goumen antre nou, nou met pèp la nan lari, fòk prezidan ale, prezidan an pa ka bay travay, prezidan an pa bay agrikilti, e lavi chè, aba prezidan, fòk prezidan ale. Ebyen, kiyès ki mete nou anfas prezidan pou n voye l ale? Se mèt sistèm nan, paske prezidan an pran on desizyon ki pa an favè l. Yon nèg ki pral senatè e ke gen seri de nèg nan sistèm nan, lè nèg la kandida se li ki fè w kado 15 mil dola ameriken pou fè kanpay. Se li ki fè w kado 20 mil dola ameriken pou fè kanpay. Ou panse ou pral vote yon lwa ki kont nèg sa e ke ki pral an favè pèp? Jounen jodi a, nou menm. Jèn gason, jèn fanm ki fè pati de Jenèf an fanmi a lye. Manyen youn manyen tout. Dyaspora yo, nou menm ki mouvman sa, goumen sa se pou nou. Dayè mwen menm mwen di nou sa deja, moun k ap pale a, Babekyou. E ou pa ka ap goumen kont yon sistèm epi pou ap pran kòb lan men l. E sa k fè mwen m pa bezwen lajan nèg sa yo. Lajan nèg sa yo, nèg sa yo ka itilize kòb yo pou yo touye m. Men mwen menm m pa bezwen kòb nèg sa yo. Jounen jodi an, dyaspora yo, se nou menm, se sou nou e ke mwen menm mwen mize e ke pou nou tounen nan peyi sa pou nou envesti. Goumen sa k ap fèt la se goumen pa nou li ye. Fòk nou denonse òganizasyon dwa moun bidon ki gen nan peyi a. Òganizasyon dwa moun politik sa yo ki gen nan peyi a fòk n al denonse yo e fòk nou fè yo rive pi lwen ke posib pou nou fè konnen fè Seri de lòt òganizasyon entènasyonal vin mennen ankèt sou moun sa yo isi. Paske pou n wè si yo tout se pa tchoul sistèm nan. Pa egzanp yon nèg tankou m. Nèg yo wè kòmsi yo pa ka manipile m. Yo pa ka fè sa yo vle avè m. Yo wè m se bon pitit Desalin. E pa kout pitit la non, rayi bon pitit la. Pitit ki chwazi mouri zam a lamen an. Pitit ki pral lanse koupe tèt boule kay la sou yon lòt fòm. Desalin te gen manchèt nan men l, ou konprann mwen, li te di koupe tèt boule kay. Jodi a nou menm nou gen zam nou nan men nou, n ap voye bal sou yo epi n ap koupe tèt yo, n ap boule tout sa yo posede. Si yo pa vle e negosye avèk pèp sa. Ou wè sa mwen di? Nou pa pral fè menm jan a Desalin e te e te 2 kontèks diferan. Desalin menm t ap goumen pou l te ba nou libète, n te nan esklavaj, li te oblije koupe tèt boule kay. Jodi a kòm nou nan esklavaj la sou yon lòt fòm, si nèg sa yo ki posede tout richès peyi a nan men yo, yo pa vle vin sou tab negosyasyon avè nou. Si nèg sa yo k posede tout richès peyi a nan men yo, yo pa vle envesti nan peyi a pou kreye travay, yo pa vle fè devlopman dirab nan peyi a, yo panse y ap pran kòb peyi a pou y al viv Liban, pou y al viv Siri, pou y al viv lakay yo Ozetazini. Paske nèg sa yo pa Ayisyen. E ke operasyon goumen kont sistèm nan lanse deja. Revolisyon an gen tan lanse. E paske revolisyon an lanse ki fè nou ka met tèt nou ansanm. E paske revolisyon an lanse. ki fè jounen jodi an pa gen kout bal k ap tire nan twazyèm avni e paske revolisyon an lanse ki fè ti laple ak kris la zanmi se paske revolisyon an lanse k fè ezekyèl avèk izo zanmi e paske revolisyon an lanse ki fè je nèf an fanmi ale manyen tout manyen manyen youn manyen tout kreye dyaspora yo mouvman sa pa yon mouvman gang mouvman sa se yon mouvman revolisyonè ki la pou nou goumen kont tchoul sistèm nan nèg yo gen jounal pa yo yo gen jounalis pa yo. Lè yo bezwen bay jounalis pa yo èd, yo ba yo jouna, yo bay, yo, yo, yo, yo bay radyo a, yo bay radyo a kòb la sou fòm piblisite. Yo ba yo senkant mil dola ameriken, yo ba yo san mil dola ameriken, yo di yo e pou piblisite yo ba yo l. Se yon fason pou tchoul sistèm nan kab fè nou pè peyi a pou nou pa vin envesti. Se yon fason lè nou vini pou yo ka kidnape nou, pou yo asasinen nou. Pou chanjman peyi sa pa janm fèt vre. Nèg nou tande kap di pou peyi a chanje a, yo pap janm kite peyi a chanje, paske lejou peyi a chanje, yo pap ka vin rich jan yo rich lan. Yo pran madanm yo, yo pran pitit yo, y al sere Etazini. Yo pran madanm yo, yo pran pitit yo, y al sere l Kanada. Yo pran madanm yo, yo pran pitit yo, y al sere l Lafrans. Epi jounen jodi a, y ap viv sou kras nou, sou mizè nou. Yon ekip, yon ekip boujwa santi, yon ekip boujwa salòp. Nèg yo, nèg yo, nèg yo ouvè gwo biznis yo nan figi nou nan geto a. Y ap desann a machin 120 mil dola ameriken, 8 sileng gazolin blende. Epi yo antre landan biznis lan. Lè y ap sòti, yo sòti sou yon pil fatra k devan biznis yo. Yo pa janm envesti kòb pou yo retire pil fatra sa yo. Lè vini, yo pran machin yo, yo moute Tomase, yo pran machin yo, yo moute Kenskòf, yo pran machin yo, yo moute Fèmat. Epi, yo gen tchoul sistèm nan k avè yo ki moute Tomase, paske nèg la te wè li menm li sot nan geto a la. Lè a te wè l sot nan geto a la, kounye a l wè l abite Tomasen, l abite bò kay, bò kay, bò kay milat, mi, milat X. Lè a wè l abite Tomasen, l abite bò kay e, e, e, e, Libanè entèl. L abite bò kay Siryen entèl. Nèg sa a santi l pa kanmarad nou nan geto a ankò. Jounen jodi a, mwen kòmanse montre nou jan moun ap dòmi nan Wharf Jérémie. E m pral kontinye montre nou jan moun ap dòmi anndan Site Solèy. M pral kontinye montre nou kòman moun ap dòmi anba Dèlma. Jodi a, Lasalin. Nou pa moun pou moun sa yo. Swiv yon bagay pou nou wè. Mèt gen gè anba a, nan geto yo. Ki mele lapolis? Ki mele lapolis? Se yon ekip chimè, yon ekip bandi k ap goumen antre yo. Kite yo goumen. Men w ap remake yo konsantre tout sekirite yo sou Petyonvil, tout sekirite yo sou Tomasen, yo, yo, yo, tout sekirite yo sou anwo Dèlma. Jodi a fòk ensekirite a rive sou moun sa yo. Se alèz yo alèz nan peyi a ensekirite a poko janm rive sou yo. Fòk ensekirite a rive sou yo. Yo gen gwo chèf yo nan lapolis ki se tchoul sistèm nan pou yo. Se gwo chèf sa yo y ap itilize pou vin fè arete nou. Yo gen gwo, yo gen tchoul yo nan sistèm nan ki nan leta, ki gen pouvwa pou deside sou lavi nou, sou arete nou, sou anprizone nou. Se yo menm y ap itilize kont nou. Jounen jodi a revolisyon sa deklanche e mwen menm mwen di sa deja m gen 43 zan chak lè map pale m repete l m pa gen anyen poum pè ankò nap mouri zam alame paske zam nan se senbòl rezistans lan liye nap mouri zam alame paske zam nan se senbòl delivrans nou liye kote nouvo kontra sosyal e ke yo te pwomèt nou an kounye a nou pase de nouvo kontra sosyal la e nou pa ba nou l. Yo ba nou yon tranzisyon, epi tranzisyon an gen nèg ki vin pi rich ladan l. Jodi a Jovenel pral ale, yo pral ba nou yon lòt tranzisyon ankò pou yo kontinye vin pi rich, pou se menm sistèm nan. Ou pa wè Dimitri Vorb mande anraje dèyè m? Pou ki sa Dimitri Vorb gen tan mande anraje konsa? Li vòlò yon pakèt kòb nan peyi a, li gen yon kontra blakawout nan men l, e ke depi lontan y ap vòlè. Depi lontan yap kraze peyi sa, jodi a bagay la mal pase ant li menm avèk zanmi l, paske Jovenel a Dimitri Vorbe se zanmi e yo ki te envesti kòb yo pou mete l. Jodi a ou konprann mwen, kontra yo mal pase, bagay yo mal pase antre yo, Jovenel fè l mawon, kounye a sa l tap pare, li ta pral pare pou l te voye kòb bay nonm Kerandre Michel la. Manm gwoup 77 ki te nan gwoup 184 ki te voye Jean Bertrand Aristide ale a, yo te pare pou y al envesti kòb yo nan sektè demokratik, epi kounye a pou yo achte gwo kay yo, ou konprann mwen, pou yo voye pil milyon yo bay pitit yo Etazini, Kanada, Lafrans jan m di an, epi kounye a pou yo te voye ti monnen ba nou nan geto a pou n met pèp deyò, al boule biznis moun, kraze biznis moun. Jodi a yo wè je nèf an fanmi a lye. pran kontwòl ghetto yo, yo poko wè kòman yo pral met moun nan lari pou al kraze brize sou yo, kounye a yo gon zèl kat nan men yo, se gang, se zam, mwen m bezwen konnen si nou pi gang ke Dimitri Vorb, pa gen gang pase Dimitri Vorb nan peyi a, pa gen gang pase seri de siwo libanè ki pran kontwòl peyi sa an otaj, M siyen Abdala, m pa rele Cherif Abdala non, m siyen Bidjo, m siyen Akra, m siyen Meuse, m siyen Brandt, m siyen Madsen, ki non m? Ki non m? Pitit yon machann manje, pitit yon chapelye m ye, ki non m? Ou konn tande moun ki gen kòb rele Cherizie? E nòmal pou yo sakrifye nou? Ou konn tande moun ki gen kòb rele Krisla, ou konn tande moun ki gen kòb rele Iska, ou konn tande moun ki gen kòb rele Tilapli? Non, yo pran nou pou yon pakèt ti vagabon. Yo pran nou pou yon pakèt bandi epi yo panse yo ka fè nou sa yo vle. Jounen jodi a, nèg sa yo gen kòb, nou menm nou gen kran. E m ap repete nou sa ankò, mesye, tout nèg ki nan Jenèf ansanm ye alye. M ap repete sa pou tout dyaspora, nèg ki te nan lame, ki retrete, e Ayisyen ki deyò, tout Ayisyen ki fè lame. ki pran retèt yo. Tout Ayisyen e e e ki ki kwè nan nan nan revolisyon, rejwenn Jenèf an fanmi a liye. Ou pa bezwen gen zam, avoka, enjenyè, agwonòm e e e e e moun ki gen vizyon chanjman. Depi yon moun ta renmen wè Ayiti ke nou di a inè di maten pou moun ap leve al travay la. Depi yon nèg ou ta renmen wè Ayiti de twa zè di maten ou ouvè pòt ou chita sou gal ou ap pran van, pa gen moun ki ka vin rale zam sou ou vin fouye w la. Depi nou kwè nan Ayiti sa, tout jenn gason ki nan inivèsite, tout jenn gason ki pa konn nan vòlè, ki pa konn nan kidnaping, depi ou pa konn vòlè, ou pa konn fè kidnaping, depi ou kwè nan peyi, ou kwè nan revolisyon, ou fè pati de jenèf an fanmi. Jodi a, n ap lanse apèl sa pou peyi Dayiti rejwenn jenèf an fanmi epi pou nou delivre peyi sa anba grif mechan yo. Goumen pou revolisyon pa janm fasil. Jodi a m pap pale de bagay e phtk tchoul sistèm nan wi opozisyon tchoul sistèm nan jounalis seri de jounalis la k gen mikwo nan men yo kit yo pou pouvwa kit yo pou opozisyon tchoul sistèm nan wi òganizasyon dwa moun ki gen la yo tchoul sistèm nan wi jodi a se nou menm pèp ayisyen moun anndan geto moun site solèy mwen yo moun lasalin mwen yo moun gran ravin mwen yo moun vilaj dedye m yo moun ba dèlma m yo moun waf jeremi m yo moun simon pele m yo. Ann met tèt nou ansanm jodi a pou nou delivre peyi sa. Jodi a nou pa bezwen okenn lidè politik. Nou pa bezwen okenn moun ap vin di nou sa k ap bon pou nou. Sa k ap bon pou nou nou gen tan konnen li deja. Ok bon